Bonswa bonswa kòman nou ye kòman nou ye mwen swete pa la gras Bondye nou trè byen jodi a mwen retounen avèk yon nouvèl videyo kote nou pral pale de konfyans nan yon relasyon amourez ou menm zanmim ki ap gade video sa si w branche nou pou la premyè fwa mwen swete apre w fin gade l si sa fè plezi ou va pataje pou nou nan tout gwoup yo sou tout rezo sosyo malgre pwoblèm difikilte anpil moun ap di men lanmou toujou egziste e pa gen pi bèl bagay ke lanmou. Nou pral pale nan videyo sa de konfyans. Lè yon moun pèdi konfyans nan yon relasyon amourez li pa gen lòt bagay ke echèk si nou pa fè efò pou nou Reprann kote nou te kite l avan mansonj yo te konn bay. Pa egzanp, lè w nan yon relasyon, souvan, avan sa kraze li konn kòmanse avèk batay, kote swa gason an kenbe fi a la, li maltrete l, Pou nou pa dil swa li jinoul ou byen li Rutshelle li wi avèk baton si nou sonje istwa Rutshelle e Roody Roody te kraze vizaj pou kesyon de jalouzi e mansonj ok nou tounen avèk video sa la pou nou pale ou lè ou kòmanse yon relasyon amourez ou sipoze bati li sou lanmou sou konfyans sou respè mityèl. Sa pa vle di ke se fi a pou respekte gason an, gason an dwe fè sa l vle. Non, se tou lè 2 ki pou respekte lòt, tou lè 2 pa ba lòt manti. Fi a gen tandans pou l pran manti nan men gason, men jou l kite w, ou menm ou oblije di l se bouzen, paske ale l ale, pa gen anyen ki ka fèl tounen paske fi toujou ap sipòte lap sipòte lap sipòte paske li poko jwenn yon kote poul ale li fi pa menm jan avèk gason gason lèw fèl yon bagay li oblije ka leve yon jou epil deside lale sanl pat gen oken lòt moun lap tann men yon fi se pou diferan avanw wè fi a diw lale li toujou prepare li poul fè baz anvan l ale. Swa l toujou chèche yon moun k ap koze avè l oubyen yon lòt ki ka ede l konsole de ou e li fin si e sèten moun sa k ap pale avè l la, l ap tonbe amourez de li kanmenm, li pwale kite w e lè sa w mèt di l tout priyè ou mèt te site tout sòm l ap di w non monchè se fini FIFININI. Ok, pa egzanp, m panse nan yon relasyon, sa ki konn koz separasyon yo se souvan jalouzi, mansonj nan yon relasyon. Pa egzanp, si w ap sòti, ou gen pou w al lakay manman w, ou di cheri a m pral kay manman m. Epi, li menm, li gentan konnen, madanm mwen di bò dizè l ap sòti pou l al kay manman m, Wout kay manman w se moute, epi yon zanmi l voye zye w, li wè ou desann. Paske, y ap kse w moso manje, men yo p ap kse w moso pawòl. Yon zanmi l ta kwaze avè w nan wout, li p ap bezwen konnen si se yon zanmi ou pral wè, ki sa k genyen, l ap rele mari w, li pral di mari w, a m te kwaze madanm ou, Nan tèl ri m te kwaze l nan tèl zòn e li menm li te konnen lè w te di w pral sòti a se pa nan ri w ta prale se pa kay zanmi w ta prale se manman w te di w pral wè wout la pa wout kay manman w kanmenm menm si l ap di zanmi an a li te di m sa wi li te di m li gen pou l al tèl kote men l atann ou lè l rive lakay la l apral di cheri m gon zanmi m ki kwaze avè w tèl kote Ou pat dim ou pral tel kote non m konn se kay manman w te di w prale lè sa m swete medam yo nou gen yon bon esplikasyon sil voye je l ou paka bay esplikasyon an ki bon nan ou paka di bagay la janm ye a wap mamote oubyen li doute de esplikasyon w ba li a la konfyans lan komanse diminye komanse mwens ok Lè sa ankò, l ap toujou ap veye w menm lè l nan travay la ou li di w ou di w pral kay manman w, li pa pral kwè, l ap gen dout kanmenm, konsa konsa bagay la ap vin egzajere, li pral tonbe nan fè jalouzi, dèfwa se ou menm ki bay. Jalouzi a plas li nan relasyon w medam. M swete nou menm kap gade emisyon sa, kap gade videyo sa aprè nou fin gade videyo a, nou oblije chwazi yon moun ke nou renmen paske souvan lè w pa renmen moun nan w bal tout manti, Ou bal tout bagay poul kenbe nan menn menm si ou menm ou pa kwè nan sow di a. Se pou sa souvan moun ou pral chwazi pouw renmen pou fè viw la fòk se yon moun ou ka renmen, ou ka damou, ou ka fè konfyans. Souvan lèw renmen pou enterè, relasyon sa pa dire gen plis konfyans la gen mwens konfyans nan yon relasyon ki manke lanmou ou bay moun ou pa renmen plis manti pase yon moun ke ou renmen ou ka bay mari w yon ti manti tou piti men moun ou pa renmen ou tchwel a manti se poutèt sa medam Ane 2020 sa annou rale sou kò nou, annou rele sou kò nou, annou fè yon lòt chemen pou nou chwazi lanmou ke enterè paske lanmou enterè mennen divòs, li mennen baton, li mennen separasyon, li mennen soufrans pou timoun yo. Ok? Mwen swete tout moun kap gade video sa. Ke nou chanje bagay yo, ke nou chanje bagay yo, ke nou pran yon lòt wout.